Fanm dim gon bel fim. Bon bagay. Madanm mwen bel tou wi. Monchè m pa m pa vle blese w brother oh my God son chelèn yeah son chelèn m gen nan menm e non sèlman l bon de vizaj men l bon de kè son moun de jenou
ok bon ou met madanm ou m salye madanm ou men monchè pa m nan eksepsyonèl. Tèl ke, tan sa kounye a ou pral jwenn moun plis ap goumen youn ak lòt. Li difisil pou jwenn de gason kanpe ap pale byen de yon fi. Li difisil kounye a pou jwenn de fi kanpe pou y ap pale byen de yon gason. Sa ke, poukisa? Valè yo pèdi. Men, gon sèl kote valè a rete, dan la pawòl de Dye. Paske, fòmil pou jwenn yon bòn fanm nan, fòmil pou jwenn yon bòn gason an, se pa, al nan stidyo, fè cheve w rive anba pye w. Vè zong ou tankou zòn krab. Chita nan studio fè pediki, eliki, fidiki, zediki, etc. Pito jwenn yon fi tèt kwat men l gen kè, li se yon respon, li respekte gason, li se yon manman, li gen zantray, li renmen. Olye w jwenn yon fi, gade, gade depi l vire tèt li sèlman tout cheve nan peyi a sou li, epoutan l pa gen kè. Alò se la nou twonpe nou. Nou twonpe nou dan laparans men pa dan le kè. Alò se sa k pwoblèm nou. Toujou gen bon moun men l depann de kisa Bondye di w paske jodi a moun pa pran pasyans nan lapriyè ankò moun pa peseveran ankò lontan nèg la ou pral wè menm nan koutim ayisyen an avan yon gason te pran yon fi fò papa l al mande pou li fè konn konbe bèf ou genyen èske nan ras ou pat gen vòlè sa vle di ke ou wè tout prensip ki te konn egziste dan letan ki te atlis kreye yon tip de moralite che lòm tout pèdi kounye a nèg la lwe yon machin pou 6 mwa epi l gentan marye. Li gentan ansent ui bon sou 6 mwa fi ap gentan fè pitit poutan ton machin li lwe sa vle di pa gen anyen de valè ankò jodia fi a gen yon bèl fòm epi tout nèg vide dèyèl se kòmsi pa gen nèg ki menm reflechi gen maladi sa vle di ke nou pèdi limit nou nou pèdi liy. Men kisa pou nou fè pou nou retounen. Bezwen retounen dan lansèyman de la pawòl. Ok ok ok.
Paske sèl gid la se la parole. Ok. Paske se li ki te kreye w. Ayy. Ayy. Ayy la la la map antre nan lòt dimansyon la. Se li ki te kreye w, se li ke li pou ki pou gid ou. Se la parole ki boussole nou. Se li gps nou. E map di a tout moun kap tande la, gen 5 bagay. on moun genyen lè w pèdi. Lè GPS la, ou pa tande sa GPS la di w, ou gen 5 malè k pral rive w. Paske anpil moun wè k gen pwoblèm familyal jodi a, yo pèdi egzit yo. Paske gen moun ou gen nan Monsèvitè, ou tou pran sèkèy ou. Sa w di m la a? Gen moun ou al antre legliz avè l oubyen ou al nan siti wòl avè l, sa tout sèkèy ou mache, Paske nonm sa son lougarou liye depi ou fin gen li son plan gen poul manje w paske ou pa fè chwa selon Dye paske gen moun ki ki di w renmen an tèlman ti se sa moun nan posede l renmen li pa renmen moun nan ou konn kilè ou pral konnen yon moun renmen w se lè tout bagay sanble nwa pa gen anyen w ka fè depi w bay pou wap fè chowòf pou wap fè etalaj se la ou pral gade si kè moun nan paske la se kè k mare moun. Men jodi a se enterè k mare moun. Kou w pa gen enterè, tout kòd kase. Paske kòd enterè pa ka kenbe moun lontan. E se sa k pase la jodi a, jèn fi nou yo, jèn gason nou yo, yo vin tonbe dan limoralite. Paske tout moun ap chache manje, men moun pa chache moun pou l fè lawout. E gen yon bagay pou anpil moun pa konprann, jodi a ou pa vle kenbe men yon moun, demen lè w kòmanse granmoun, gen moun ki p ap bezwen w, w ap fè wout la poukont ou. E granmoun paka mache pou lontan pou kont li. Ok maintenant gen 5 bagay map diw lè w pèdi exit ou Fanmi yo fanmi yo pèdi exit yo poukisa paske mwen diw yo fè chwa yo selon koul lemosyon enterè sa moun di sa zanmi di etc sa vle di pa gen anyen de bib la ankò k antre an liy de kont e menm maryaj yo jodi a si nap gade seremoni yo seremoni yo mal fèt wap gade yon pakèt timoun toutouni. San soutyen. Fò nou pale ba yo paske m nan emisyon fanmi. Yo di a kounye a w pral wè rad ki pi chè yo san soutyen. Ki sa k pase se nou ankò nan levanjil k ap pede chante pran mwen jan ou wè m la san fòs e san soutyen. Kounye a tout lari a san soutyen. Kounye a, madan marye, li oblije ap goumen wòb la. Moun nan pral nan yon festen, li oblije ap fè espò, fò fwi, li oblije ap rale moute, rale monte, pa gen bretèl, pa gen anyen ankò, pa gen kouvèti. Tandi ke vrèman fanm nan, se pa pozisyone w nan yon pozisyon pou yo wè w, paske sa k anndan w lan se anndan l ye, se pa sa k parèt deyò a ki enpresyone moun, malerezman. Kounye a, premye erè lè w pèdi egzitan ou pral rive, ou pral kòmanse antre nan kolè. Kèlkeswa moun ki son ayowe, sèvitè, ki pa swiv sa gps la ap di l, oubyen l pa li pano, premye erè kou l pèdi exit li, premye fwa li di kèt, li regrèt. Ou pral wè gen anpil moun k ap gade m la k regrèt. Regrèt yo te marye a entèl, yo te panse se yon afè, men poukisa dat gps la t ap pale avan lè w pa t tande l? Kounye a se lè nou fin pèdi exit la, tout moun ap gade pano, epi kounye a ki sa k pral, dezyèm bagay ki pral rive w, Gaz ou te gen an te pou exit la pou an rive paske anndan exit la gon ponp gazolin. Men kounye a ou rate gen de exit ou rate ou pral la pou on ne pot 30 minit ankò ou pa gen gaz pou 30 minit. Sètadi ke gen bagay ki rive w nan yon relasyon ou pat gen kapasite pou jere l e Bondye pat rele w pou te viv sa a. Eske nan tout rate exit sa a Kòlè sa a, èske Bondye kapab restore maryaj sa a? Depi moun yo repanti.
Ok. Ok. Se sèlman larepantans ki pou retabli lòm Ok. nan pozisyon Ok. Ok. de gras la e de favè de Dye. Ok. Paske jodi a tout moun ap chache ekskiz. Tout moun nan di se entèl ki gen tò. Pèsòn pa vle pran rezon. Pèsòn pa vle gen tò. Ok. Nan yon relasyon de moun, m ap tou di sa pou tout moun k ap tande. Tou lè 2 moun gen tò. Se nou 2 ki te gen yon gato nan men nou, swa youn manje nèt li pa bay lòt la, lòt la ret grangou. Tout moun ki grangou fache. So, nou tou lè 2 an tò. E depi nou pa ka, tande, m ap tou di sa pou lemond, depi nou poko janm kapab pran konsyans nan 2 moun k ap viv nou tou lè 2 an tò, n ap fè kare divòse, ou mèt fè 5 maryaj, 10 maryaj, w ap divòse pi rèd, se pa moun nan k pa bon. Se konsyans nou pa pran. Nou pa repanti. Mètnan, tann mwen wi, m poko fini avèk 5 ezik lan, m te ba w yon dezyèm nan, m di w se gaz la ou vin pèdi. Sa vle di ke ou pa gen lafwa ankò nan tout sa k ap rive yo, paske ou te rive a destinasyon pou w rive, ou pa, ou rate l. Twazyèm bagay ki pral rive, ou pral kòmanse se lè sa ou pral gade Pano ou pral ralanti sou wout la. E se sa k kòmanse mete ou pa renmen moun sa ankò. Ou kòmanse pa wè moun sa ankò. Malgre ou fè 5 pitit avè l, ou fè 10 pitit avè l, li kòmanse pa enterese w. Kounye a zye w kòmanse ap bay akote paske w ap chache pou wè si pa gen yon lòt egzit. Anben, menm si w jwenn yon lòt egzit ou t al tonbe ladan l, ou anglouti tèt ou pi rèd. Poukisa? Paske kounye a ou sou kou emosyon. Katriyèm bagay ki pral rive, gen de kote ou al tonbe yo ka piye ou pi rèd. Ou te fè twa pitit an yon gason. Ou di l pa bon, ou al dèyè, ou kite l. Ou al pran yon katriyèm k ap vini k ap ba w katriyèm pitit e kounye a l pap li pap rete avè w avèk twa lòt yo. Sèke vi w konplike pi rèd. E senkyèm bagay la. Kounya la pèdi koto jodi a tounen an son lòt tan. Ok ok ok ok ok. Tounen, retounen, retounen pou vin sou ayowe a son lòt tan. Sa di ke ou pa gen rezon pou tout sa ta rive si mwen avè w nou te dakò se Dye k chwazi pou nou. My God!
Chwa enpòtan. Chak sèvitè pa gen lòt rezon pou fanmi yo stab. Kèlkeswa lojik, gran liv, gran ekriven, gran powèt, kèlkeswa nèg k ap fè vè, k ap fè whatever sa nèg la ap di, Pa gen lòt fondasyon, pa gen lòt rezon pou lafami stab e pou lafami beni, pou lafami ka rete souteni, se ki sa? Chwa w la, sa w te mal kòmanse a, ou pa ka mal fon fondasyon epi w ap tann kay la pral solid. Amen. Ki konsèy ou ta renmen pote avèk yon jèn gason oubyen yon jèn fi ki ta renmen marye nan moman an? Monchè, konsèy nou ta renmen pote sèvitè, se te chak moun. Ann sispann pran bagay yo selon sa lemond remèt. Paske lemond di w pitit degaje w, ou pap vin chanje lemond, ou pap chanje Etazini. Men guess what, si w tann Bondye, Bondye ap ba w the right person at the right time. Paske gen dèfwa ou wè moun nan sanble vrè a, petèt lap flate w, lap di w bèl, lap di w you know you awesome, you cute. E tout fi w wè kap pede di w nèg cute cute cute, Kou l retire e a li kòt. Sa vle di ke nèg la kòt ou. Sa vle di ke ou bezwen konnen se Bondye ki sonde kè. Nou bezwen aprann chache kè moun. E kijan w chache kè moun se nan lapriyè. E sa m ap di w la menm si apre ventan, trantan sa ap pale la, tout moun k ap tande l apre dèzane. Yes. Pa gen lòt solisyon, pa bezwen pèdi tan ou al fè moun kado machin, fè moun kado kay, blag. Dèfwa ou konn fè yon fi kado machin li pa renmen w, li pran yon nèg ki apiye, ki atè, Li met nan kay la. met nan kay la sou ou la, epi l mete w deyò ou menm ki fè l kado kay la. Sa vle di ke se pa materyèl pou al chache, se èske w dakò, èske Bondye ba w moun sa a. Anpil fwa nou konn ap gade sou laparans, gen anpil fwa moun Bondye ap ba ou a,

Moun Bondye ap ba ou a frè m se yon moun menm si l bèl li stetik paske nou kwè nan bote gade jan m abiye sèvitè nou pa ka prezante kòm anbasadè Bondye nou pa kòman but
non monchè ou fre men nan limit pa w chak moun gen limit yo men guess what se pa m pa pral pretann ke paske m abiye epi M pral enpresyone tout moun. Erè! Bon, gade, m ap tou di a tout jèn gason tou, lè w jwenn yon pakèt fi dèyè w, ou pa jèn jan, se dyab ki dèyè w. Paske lè w ap etidye la demonoloji, ou pral wè dyab rasyal, e sa nou rele Èzili Dantò, Èzili Freda, yo pousuiv ni jèn gason ni jèn fi. Fè yo tonbe nan laprostisyon, monte tèt yo, fè yo panse se yon afè yo ye. Kounye a la, Yap flush moun bonjou yap flush ou tou amen se sèl Dieu wi mon frère my God my God la se sèl Dieu pa gen 2 ni 3 sèl Dieu tout moun kap tande la depi nou pa pran konsèy sa yo nou mèt li tout liv blag paske pa gen youn nan nèg yo ki te la lè kreyasyon mèsi anpil mon pasteur Bondye beni w sèvitè.